Bonsoir bonsoir tout moun koman nou ye m espere nou anfom m espere nou trè byen mil moun mil biznis man mil kanal youtube se ide sa mwen te lanse nan dènyè nan dènyè videyo ke mwen te lanse an donk euh, m te trouve li enpòtan antanke yon jèn youtubè pou ke mwen te kapab wè nan ki fason pwopoze nou de choz ki m panse ki trè bon, ki trè enteresan, yon ide inovatris. Donk kote ide sa sòti? Depi 2017 mwen genyen kanal YouTube mwen. Men nòmalman mwen te ka di sa m te yon ti kras neglije li, ou di mwens tou m te gen lòt ti aktivite m t ap regle e pa dezenteresman, M pa twò m pa twò fokis sou li. Pou rezon sa, yon lè konsa m jwenn yon moun pou m di li m gon kanal YouTube banm yon abòne sou telefòn ou. Dèfwa m santi ke m fè l de yon fason dezenterese. Epi m raple mwen m jwenn yon zanmi m di l ke banm yon abòne sou telefòn ou mwen li di m konsa ebyen. M gon kanal YouTube si pou mwen si pou mwen abòne sou tele sou chanèl paw la fò abòne sou chanèl pam nan tou donk yo ankò yn fwa mwen te ouvri yon id lan mwen di poukisa mwen pa yon bagay konsa pa pwopoze jèn ayisyen jèn parèy mwen yo sitou jèn youtubè yo pou ke nou kapab kreye yon kreye yon paj yon pwen de rankont yon kominote pou ke nou kapab grandi chanèl nou yo e paske YouTube lan li se yon posiblite pou ke nou sòti tèt nou nou konprann e. M twouve ke li trè enpòtan m lanse sijè a. M jwenn yon pakèt moun ki kòmante, ki fè m konnen se yon trè bòn ide, ide a trè inovatris, yo enterese. Gen moun tou ki pa twò enterese, ki pa wè, ki pa twò optimis, men gen yon pakèt moun ki enterese, ki mande m kòman nou ka fè sa. Donk, pou sela, nou lanse nou, nou ap travay darachpye sou pwojè a. Ok. Metenan, poukisa yon moun oblije itilize YouTube metenan pou ke ou kapab fè biznis ou dimwens ou pran kanal YouTube ou kòm yon biznis. Kite m di ou, gen yon bon ti tan de sla kote ke y ap pale de yon sèl bagay, y ap pale de e YouTube ki se yon yon posiblite yon posiblite kote yon moun ou kapab fè biznis ou kapab fè biznis yon chanèl YouTube se yon antrepriz ke li ye yon moun ou kapab Itilize li pou ke ou kapab fè ti biznis ou. Nou konprann? E sa gen lontan. Sof ke, avèk sitou jan mwen m te di w lan an 2017, depi 2017 m genyen chanèl mwen an, m te fè ti neglijans, m wè se yon wout ki long ke li ye. Nou konprann? Mentenan, gen yon bagay ki trè enpòtan ke nou dwe konprann. Menm jan nou wè yon mòl, yon mache, yon makèt, yon konplèks, gen yon pakèt ti depo, yon pakèt ti pwen de vant. Ok kote yap vann diri, pwa, may moulen, rad yap vann tout sa n konnen yo, pwodwi nou bezwen yo, entènèt la se menm bagay la li ye, se menm bagay la, se yon yon mòl, yon mache, yon m pa konnen yon yon konplèks kote ke yap vann yap vann yap vann ide, yap vann konesans, yap vann pa konnen bèl mizik, yap vann blag, yap vann tout sa nou konnen nap konsome sou entènèt la. E nou konprann, donk entènèt la se yon nouvo fòm de mache ke li ye. Donk, ou pa gen le chwa pou ke ou kapab konprann lide an, konprann reyalite an, pou ke ou kapab anbwate le pa. Paske, pi fò lòt peyi yo, yo ap jèn yo, moun kap, sitwayen nan lòt peyi yo, yo ap itilize nouvo mache sa pou ke yo ganye vi yo. E kite m di ou gen kèk seri de, gen seri de metye. ki ap ki dezè, ki pap egziste ankò, e se gen yon pakèt lòt ki mete nan ap kreye. Pa egzanp, youtubè kounya se yon metye apa antyè, moun ganye vi yo, moun fè anpil kòb ladan, moun viv byen apati de yon pwòp kanal youtube yo, de pwòp antrepriz yo ke yo monte sou, m ta di, gad espas sa a ki se. YouTube oubyen Facebook oubyen lòt kanal oubyen lòt lòt lòt lòt platfòm yo kote ke moun yo ap fè anpil kòb yo nou konprann donk nan ti espas ke platfòm nan li li li li ba yo li ba yo yo menm yap vann sa yo gen kòm pwodui èske nou konprann lòt rezon m panse ke ou konnen sa oubyen si ou poko konprann map di w sa ti aparèy sa smartphone sa nan men w lan objektif ke yo te kreye l la se pu e mèt rezon pou yo kapab fè kòb. Atitdegzanp, ou achte li kote byen chè, yo mande w gen imel, yo mande w pou gen yon nimewo telefòn, sa yo, yo itilize yo, yo vann yo pou yo kapab fè sèlfòn maketing, pou yo fè imel maketing. Yo mande w, pou premye obligasyon yo fè w, fò w achte telefòn nan, fòk ou gen yon nimewo telefòn, fòk ou gen yon imel, ebyen sa yo, yo pran yo, yo vann yo bay lòt biznismann. ki bezwen fè marketing pou entreprise yo lè w gade wè mesaj ap bonbade sou telefon sou nimewo telefon ou e sou bwat email ou ou resevwa tout tip de mesaj de email san w ko pa janm bay moun pou pèson moun sa yo nimewo email ou ebyen Gon pakèt konpayi yap achte email, vann email pou ke lòt biznisman fè konnen biznis yo, fè konnen, fè fè marketing pou biznis yo atravè email marketing. Donk, egzijans ou wè yo fè w la, se pou ke yo kapab jwenn kontak ou pou yo fè biznis avèk email ou, avèk nimewo telefòn ou an. Èske ou konprann? Lòt bagay. Tout avk tout telefòn nan se ranpli daplikasyon. Tout aplikasyon sa yo, se achte yo achte yo mete sou li. E yo egzije w ou menm pou w achte yo tou. Lè pa egzanp, li fò download li, mete sou smartphone ou an. E answit, chak kèk tan, fòk ou update li. Tout sa se avèk entènèt ou fè li. E entènèt la, se pa gratis li ye. Se yon kòb ou mete, se plan entènèt ou, se m pa konnen, w ap itilize pou ke ou kapab fè li. Se apati de ti kòb ou an ou ap mete chak tan an, se plan ou genyen an, ebyen, Se a partir de sa wap peye pou service sa ke tout aplikasyon sa yo wap jwi ladan yo. Lot bagay e internet wap itilize avè ou paka itilize internet nou vle nou pa vle wap mete internet sou li pou kapab itilize l. Donk tout jan tout jan son m ta di se yon se yon ti aparèy ki li itil ou se vre men yo fè l nan objektif pou ke yo rwinew. Donk, ou gen enterè ou menm pou itilize l de fason saj pou ke ou kapab gagner quelque chose en retour avèk smartphone sa ki te nan men w lan. Èske ou konprann? Mentenan, e jan m t ap di nou, e nou fini pa kreye paj lan pou ke nou kòmanse monte kominote a, n ap travay darachpye, nou kreye paj lan e m ap montre w li. Li rele, li rele.

Donk nou kreye platfòm nan kote ke ou kapab vini, ou like paj lan, ok, ou like paj lan, answit ou e pataje paj lan pou ke gen plis jèn ki okouran de pwojè a, ou konprann? Epi lòt sa ou fè ou kite nan yon kòmantè non kanal YouTube ou a. Ou kite non kanal YouTube ou a. Ou byen ou mete lyen kanal YouTube ou a kote lè moun klike pou l ale direkteman sou kanal ou a. Lòt sa, lòt sa ki trè trè enpòtan, moun ki deja kite kanal, ki deja kite kanal yo, non kanal yo a, Ou ale sou paj yo a, ou ale sou youtube, ou ale sou kanal yo a, ou abòne, epi ou e gade videyo yo. Objektif lan se sa l ye. Nou poko gen kòb pou nou fè maketing, ebyen nou menm nou ap ankouraje youn lòt kote ke nou menm n ap abòne sou chanèl lòt. Nou youn nap gade video lòt. Pa bliye wap aktive klòch notifikasyon an lè fwa gen yon video pou ke ou kapab jwenn li. Menm jan nou di an, ide premye an se genyen pou pi piti mil moun sou. sou platfòm sa a kote ke chak mil moun sa yo, yo genyen kont YouTube yo ki monetize pou ke nou kòmanse kapab fè kòb. Sa se ide a kou tèm nan. Men ide a lon tèm nan, an di si genyen yon milyon Ayisyen k ap itilize entènèt, ebyen rive konekte 250 mil antre yo pou ke nou konnen ke omwen Gen 250 mil Ayisyen ki gen yon chanèl YouTube nan nouvo biznis sa, nan nouvo mòd biznis lan. Yon chanèl de 250 moun, 250 mil moun ki ap fè kòb. 250 mil moun ki ap fè kòb, ki ap viv de pwòp biznis yo gen sou YouTube. Nou konprann? Donk se sa ide a. Se sa ide a. Mentenan. Bon se sa ki trè enpòtan, se sa m pral di w la. Fòk mwen di w ke, menm jan mwen menm t ap di w depi 2017 m kreye chanèl youtube mwen, jiska 2019 la la m poko gen 200 moun ki abòne sou chanèl la. Kite m di w. Sa w konnen yo, konesans ou genyen yo, bèl ide w genyen yo. E sa w konn fè yo? Gen yon pakèt moun ki bezwen yo. Gen yon pakèt moun k ap chache yo. Malerezman, ou rete nan silans ou, ou fè retisan, ou di mwens ou dezenterese. Se sa lòt moun yo ap fè. Lòt sitwayen, m pa konnen, sitwayen ameriken, fransè, kanadyen, latino yo. Se sa y ap fè. Y ap vann bèl ide yo, sof ke nan lang pa yo. Ou konprann? Epi, y ap fè kòb. Èske w konprann? Donk, ou menm de ton kote, pèp nou an, nou gen 12 milyon Ayisyen. Gen anviwon 2 ou 1 milyon, 2 milyon atravè lemonn k ap itilize entènèt. Donk, yo ta byen renmen konnen kèk bagay nan lang kreyòl. Yo ta byen renmen konnen. Men malerezman men ou gen bòn ide yo, ou kenbe yo. Ou genyen konesans lan, ou kenbe l. Ou pa konnen ou sa w pè, swa ou pa twò ou pa twò wè enterè pou ke ou kapab lanse w pou lanse w nan biznis. Men kite m di ou. Mwen vin di w ret soti nan pè w la. Soti nan silans ou. Soti nan silans ou. Menm jan avè m ki gen ide a m pataje l ansanm avè nou. Soti nan silans ou. Sa w wè w konnen an, gen yon pakèt moun ki bezwen konnen, ki bezwen genyen abilite sa a. Ebyen. Yon ti videyo 3, 4 minit pou montre kapasite w, pou montre sa w konnen an. Pa petèt ke se yon se blag ou pral bay sou chanèl ou an ki pou, m pa konnen, mete jwa nan kè moun, ki pou retire strès. Petèt ke se se yon abilite ou genyen, ou konn fè yon bagay, ebyen ou pral aprann yon pakèt lòt moun li. Petèt ke se yon konesans ou genyen, ou pral bay li an sekans atravè ti videyo yo. Mwen envite w soti nan silans ou paske gen yon pakèt moun k ap. tann kèlke choz men ou menm ou genyen l ou ankò gade l lakay ou donk menm jan avè m m sòti m lanse pwojè a akonpanye m nan pwojè a Young Youtubers sou Facebook paj lan abòne avèk paj lan epi kreye chanèl Youtube ou fè pa fè maketing pale de chanèl Youtube ou a mande moun pou yo pou yo pou yo abòne sou paj ou. Fè maketing pou li, swa sou paj Facebook ou oubyen sou paj sa ke nou genyen an. Ou konprann? An nou monte kominote, an nou travay ansanm. Youn nan slogan nou se ansanm n ap grandi. Nou kapab. Ou kapab jèn ayisyen. Ou kapab. Sot yo bezwen pou ke ou kwè nan tèt ou, pou w motive w yon tou pli epi pou ke nou grandi ansanm. Èske n konprann? Pou ke nou grandi ansanm. Mwen kwè nan ou. M konnen w kapab. Ann ale. Ann avan. Ann avan. Wi nou kapab. Donk, n ap tann ou sou paj lan. Young Youtubers, abòne ak paj lan. I mean, e like paj lan. Jwenn paj lan. E lè w rive sou paj lan, pa bliye w ap abòne. Ou prale kite nan kòmantè. paj youtube e kanal youtube ou an epi ou byen kite yon lyen kote moun nan ka klike sou li rantre direktman nan paj youtube ou an e ou menm pa neglije abòne sou chanèl e zanmi ou sou kanal frè ou sè ou ki nan kominote sa gade videyo ansanm ansanm nap grandi yon gwo kominote nou ap nou ap e rantre nan nouvo fòm d'antrepriz sa yo ki egziste atravè entènèt lan epi nou ap fè siksè, nou ap fè siksè. Nou kapab, nou kapab, nou kapab. Mwen renmen w anpil. Se te Augustin Louis Frantz, yon YouTuber dèke ki envite w jwenn mwen nan ide sa a. An nou ale ansanm. Tchaw!